Kèlkeswa e d'une manière économique oswa nan nenpòt lòt fason ou pa ka jwe wòl gason, pa ki mwayen fi an li menm li pral respekte w? An ou panse jis paske ou ka kraze l byen sèlman l sipoze respekte w pou sa? Èske w konnen valè nèg ki gen bèl manch deyò a li ka kraze l menm jan an? Bon. Sa kap fèt YouTube, nou konn kiyès li ye deja, se Gladson Lima Mastermind an rèd pile an sediksyon. Jodi a m vin pale ansanm avè w pou ki rezon si tout fwa w pat gentan nan yon long term relasyon ansanm avèk yon moun ki pataje menm ideyoloji ansanm avè w, yon moun ki la pou l sipòte w moman sa bro, pandan w nan kòmansman an ventèn ou, pandan w nan 23, 24 and menm 26 rive nan 30 se pi bon moman kote pou w rete single. Koz yn fwa ke w rete sengobo w gen plis opòtinite, w gen plis aksè pou travay sou tèt ou and pou vin meyè vèsyon de ou menm jan m toujou di nan tout kòmansman videyo m yo. Anpil nan nou mesye lè w wè m ap fè konvèsasyon one and one ansanm avè nou oswa nan imèl nou voye ban mwen, tout sa m ka wè nan sa nou di m yo sè ke tout fokis nou se sou fi fi fi li ye. Men m ap di w sa boo, Èske ou konnen si tout fwa ou pa gen yon rèv ou pa gen yon kote ou vle rive menm fi sa ou cho cho ou bezwen antre nan yon relasyon a long tèm ansanm avèl lan li pa prèt ansanm avèw? Yes sou chanèl lan m preche kòman pou yon nèg li menm fè yon fi respektel kòman fanm lan sipoze soumèt pran sa yo rele feminin enèji an li sipoze toujou gen yon fason ou menm pou deal avèl but ou menm tou ou oblije gen e sa yon gason sipoze fè Ou sipoze gen sa yo lakay ou. Si tout fwa ou pa ka provide pou fi an ki se devwa w, ou pa ka an pwoteje fi an, kèlkeswa e d'une manière économique oswa nan nenpòt lòt fason ou pa ka jwe wòl gason, pa ki mwayen fi an li menm li pral respekte w? An ou panse jis paske ou ka kraze l byen sèlman l sipoze respekte w pou sa? Èske ou konnen valè nèg ki gen bèl manch deyò a t ka kraze l menm jan an? Bon ou oblije kanpe an bon gason Koman ou pral fè sa se lè w travay sou tèt ou. Anpil nan nou mesye nou nan relasyon e pa paske nou jwenn yon bagay ki pi gran pase sa non. Pandan se tan fi an li menm l ap ba nou gwo drama, li ap fè dis, li ap fè dat but nou still ret nan relasyon an. Lè w wè m di nou boo, pou ki rezon like ou toujou ap plenyen de sa, de sa, de sa. Ou di a monchè men m renmen moun nan, moun nan dis, li dat but pou ki rezon li still ap ba w jan de pwoblèm sa yo. Eske w panse si tout fwa w te sengo, w te rete a, tout tan sa yo w ap pèdi an, kote w ap pede ekri imèl, w ap di swap dat lan, ou te pran yo envesti nan tèt ou, eske w panse jan de bagay sa yo t ap rive la? E sa m ta vle w panse avèk. Eske w panse yo t ap rete la? M ap di w sa, w pa gen pou w prese a anyen, sitou avèk relasyon, bon, nan jenerasyon sa n ap viv lan. Ou pa gen pou w prese ansanm avè l. Wè pou relasyon, yon fwa ke ou atake 28. 30 ans se yon fi t sipoze ap kriye nan pew pou bal sa yo le commitment lan bon ou pa oblije ap kouri pou anyen koz tan an e nan favèw li ye wè avèk laj nou menm e kòmsi nou ap vin better de jou an jou nan sa yo rele tankou nan nivo finansyè nan nivo relasyon tout jan yo but ou oblije travay sou tèt ou avan si tout fwa ou pa travay sou tèt ou ou pap ka vin meyè vèsyon de ou menm. Koz ou pran tout tanw ou bezwen bay yon feat ki pa menm lèt and map diw yon bagay boo wè si tout fwa yon fi li menm li antre nan viw ou pa fèl vrèman travay pou plas lan pa fèl earns pat ou bali an ou just tap dil ansanm ak fanm lan pou 2 3 semèn sa w tande a ou gentan vle fèl vin mennaj ou san ke li pa travay pou sa kwèm si w vle lap annik kite w nenpòt lèl vle lale koz li konnen lap ka tounen. Wè tank ou met bagay lan pi fasil pou fi an, se tank lap respekte w mwens. Eseye fè l difisil, eseye fè l travay pou li. Dènye mo a se ou toujou sipoze di fi an li. Yes ou ka konprann ou wè yon fi la, ou renmen l, wal pale ansanm avè l, apresa dil, dil, Bro, dènye mo ki pou ou vle di e nou nan relasyon a long tèm lan, nou nan sa yo rele long term commitment lan bro, sipoze sòti nan bouch ou, I don't care kiyès li te ye, li te Kim Kardashian, Rihanna, whatever moun nan sipoze soti nan, se lè sa wap santi ke ou gen valè bro. E konsa l toujou ye. Bon, si tout fwa ou pa fè moun nan travay pou plas lan, l ap pran nan pou granted bro. L ap, e kòm si like, se yon ti kras bagay. Se youn nan bagay ki gen ansanm avèk bad boy lan. Malgre l pa yon nèg ki vrèman travay sou tèt li, but li kreye yon sòt de challenge kote fi an li menm ap goumen pou li, kote fi an lè l resi jwenn plas lan, li wè li pa ka jwe avè l, li pa ka just annik lage l konsa. But avèw fi an li menm pap fè sa koz li te jwenn bagay lan twò fasil. But pou vin met bagay lan difisil ou paka just annik leve yon jou konsa pou di bon m pap kite yon fi bagay non yap riw ou oblije travay sou tèt ou avan e konsa ou fin valorize tèt ou ou fin mete an tout jan de bagay an ki lò dyaman sou tèt ou ou vo li e lè sa moun lan li menm li pral wè ey Moun sa li menm li vo pril met sou tèt li an. But si tout fwa w pa travay pou pri w pral met sou tèt ou an bro yap pre w ansanm avèl. And kòman w kapab fè sa bro se rete laten. Bro e pa jis pou m moutre ke m kaki just pou m moutre m dis m dat. M pa kache de w e kòmsi like m pran mwens ke On jou, on, m pran plis ke on jou oswa in è de tan pou m drop on moun, pou m just, in fwa ke like ou vini, w ap vini a move enèji, w ap vini ansanm avèk an jan de bagay pou pran sa yo rele freedom mwen an, pandan se tan m pa vrèman ap benefisye anyen an retou, bro, kwè m si w vle. E konsa m ap just annik fò. E kon on gwo red flag li ye. Bon nou menm nou inyore red flag yo koz nou te telman gen lontan nou pat jwenn sex kounye a nou jwenn on moun kote nou yo ba nou nimewo l oswa nou pran nimewo l moun nan li menm te tou bezwen on moun an pou l nan on long term relasyon pandan se tan li te gentan fin enjoy an bèl laj li ou menm Kote w rive nan lè pou w ta travay sou tèt ou an, moun nan li menm, e nan moman l ap kouri pou l antre nan yon relasyon a long tèm, but ou menm ou pa panse a sa. Ou just panse se u jis renmen l renmen w pandan se tan se yon ka ki fè l vin ansanm avè w. Se sa yo rele relasyon sove an. Moun nan li menm, se yon ka ki fè l vin ansanm avè w, ou menm ou panse se jis lanmou boom la sa w tande a ou gentan antre nan relasyon ansanm avè l, ou gentan jis dat. E lè sa nou menm nou vin fucked up. E lè sa kè nou vin kraze. Koz nan menm moman li vin ansanm avè w pandan li t ap kouri pou Doopsys pa mouri nan ren nan, li stil ap chache pou meyè opsyon. A nenpòt kèl moman l jwenn yon meyè opsyon, l ap stil kite w l al pran li. Ou pa panse a sa? Yn fwa ke fanm lan depase 28 tan, pral antre nan 30 tan, yow! E kòm si l ap kouri pou l antre nan sa yo rele long tèm an relasyon an. Bon, ou menm ou pa ka fè l boo. E lè sa w sipoze travay sou tèt ou, e lè sa tan an nan favè w menn. Ou pa gen pou wap kouri al okenn kote men. Kontinye travay sou tèt ou boo. Kontinye mete an dizèt tan, douzèt tan, whatever pwojè a, kontinye fokis sou li men. Ou pap regrèt sa kòm si w vle men. Ou pap regrèt sa a long tèm lan. But si tout fwa w pa fè l m pa konn kisa pou m di w ankò men. Ou oblije fè l. Yon fason pou met valè sou tèt ou. An ou panse Drake, ou panse tankou tout atis ki gen milyon e dè milyon de dola la, ou panse tout nèg kap fè jan de content menm jan ansanm avèm yo, nou menm kap ba nou mesye kòman pou nou pran tèl fi, nou menm ki gen game lan, ki konnen kisa ki rele nature fi an, nap ba nou mesye kòman pou nou pran yon fi. Ou panse nou menm nou paka pran 10, 15 fi? Of course nou kapab, but nou valorize tan nou Nou met tèt nou anvan koz nou konnen nou se pri an. Yè son fi li menm ap vini poul konplete nou but fi an li menm paka la sèlman poul e kòmsi fi an paka bagay nimewo 1 ki pral fè nou ap leve de jou an jou nap goumen an non se tèt nou sipoze nimewo 1 an fi an li menm lap vin konplete nou se sam toujou di nou mesye whatever nèg lan ou wè ki rete single Moun ki gen aksè pou l ta pran 10, 15 fi, e paske nèg sa li menm li valorize tèt li, li met tèt li anvan. But ou menm ou pa met tèt ou anvan. Koz ou toujou ap panse ansanm avèk fi, kòman m kapab pran tèl fi, kòman m kapab kouche tèl fi, kòman m kapab dis, kòman m kapab dat. Non broh. Eseye wè kòman w te ka akonpli tèl dream, kòman w te ka gen bag lan, kòman w te ka dis, kòman w te ka dat. Fi an toujou sipoze vini aprè bagay sa yo. Si tout fwa w met fi a avan bagay sa yo, li menm lap pran w lap mete w dèyè bagay sa yo. A plizyè repriz m moutre nou nan reyaksyon videyo kòman sa pase. E konsa lap toujou kontinye pase. Nan sa yo rele mond dating lan, wè menm aksyon t kòmanse fè yo, se yo menm kap toujou kontinye fè avèk repetisyon. Menm jan w wè, menm sa m di nan kòmansman, majorite videyo, reyaksyon videyo oswa sediksyon, Se yo menm k ap repete, k ap repete, k ap repete jistan nou menm nou antre sa nan kran tèt nou, nou vin metrize yo. Jistan nou menm gen de seri kou nou pa pran ankò nan men fi. Se menm bagay lan k ap pase bro. Si yon fi kite w pandan w pa gen anyen nan kò w bro, pandansetan w te fin pèdi 10, 12, 15 an nan yon relasyon ansanm avè l, kwè m si w vle. Ou kapab menm arive touye tèt ou, wap vin gen sa yo rele depresyon an, ki kapab rann ou touye tèt ou ankò, ou di mwens ou gen sa yo rele anxiety an. Bon, si tout fwa ou te gentan nan purpose ou, fi an li menm li santi ou pa bon pou li ankò l kite w, bon, yes an, moun nan li menm li te la, li te konn ede w whatever jan an, yow, Ok nou ka pa ban pou inèd tan dezèd tan on jou de jou but apre sa nou gen bagay ki pi enpòtan nap kontinye goumen nou boo brother rare content creator ki ap fè jan de video sa yo kap bay nou menm mesye yo motivasyon kwèm si w vle nèg sa yo se sadik nou ye mesye se sa fè yo rele nou jan de nèg red pil jan de nèg ki introvert sa yo sètadi nou trè rezève majorite bagay nou nou kenbe l pou nou. Wè yon nèg ki ap fè videyo, ki kanpe oswa chita anfas yon kamera, ki moutre vizaj li, lè fini k ap pale de seri bagay pou ede lòt frè l, nèg sa yo se konplètman sadik nèg sa yo ye I'm telling you bro. Pa jis panse like mwen menm ki jis lan chita devan yon kamera, ki ap pale ansanm, èske nou konnen valè valè milyon de moun ki ta renmen ap fè sa m ap fè an, ki gen kapasite pou yo ta fè l pi byen pase m, but ki pa gen kouraj pou yo fè l? Se sa pou ou menm panse. Yo pa ka fè l paske yo pa gen kouraj ase. Bon, mwen menm chita la pou m motive w bro, pou m di w yo, nan tan sa la ou ye la, nan 19, 20, 22 zan, 25, 27 an, ou nan pi bèl laj ou kote pou ou tout sa w ta swete vin ye. Yes m konnen l ap pran tan bro, but ou oblije kòmanse jodi an menm. Ou oblije ret la, ten la bro, until tout sa w te bezwen yo vin reyalize.